Real Madrid, Manchester City, Pep Guardiola sot fè yon deklarasyon la, men mwen menm deklarasyon an fè m etone, paske jan Pep Guardiola montre a, e jan l pale a la, donk li deja montre ke li pa nan batay. Paske Pep Guardiola, ebyen li fè konnen Manchester City li a 1 pousan chans elimine Real Madrid selon Pep Guardiola. Eske n tande? Selon Pep Guardiola, li a sèlman 1 pou 100 chans elimine Real Madrid. Sa vle di chans pou l ta elimine Real Madrid la li pa anpil. Se sèlman 1 pou 100 chans, en, yon grenn pousantaj chans li genyen pou l ta elimine Real Madrid. Sa vle di, Real Madrid gen 99 pousan chans, 99 pousan e donk chans pou l elimine Manchester City, donk selon Pep Guardiola. Ebyen Pep Guardiola e maten an la e e alò se Mercredi nou konnen donk Manchester City ap deplase pou lal nan Bernabeu a yo pral jwe donk an yon gwos pati nan sezon an nan e Santiago Bernabeu a ebyen klub anglè a ki pèdi match ale a 3 buts a 2 kontre le Real Madrid epi kap tante poul envèse tandans lan ebyen Sky's Blues yo la Yo nea mwen fè le plein de konfyans donk samedi an kontre Nocastle kote yo ta pral donk bat match sa fatra Nocastle nan premye lig lan 4 a 0 kote gen Omar Mamouche ki ta pral fè 3 gòl nan match sa ebyen si klub anglè a la li byen releve tèt li e mete donk mete yo nan bòn kondisyon pou yo kapab reyalize gwos pèfòmans sa ebyen pa kont Real Madrid li menm li ta pral fè yon match nil fas avèk yon ti klòb e men tou tout moun konnen kòman sa te pase te gen anpil pale anpil e se yon match ke abit la li menm tap jwe kont Real Madrid e sa vle di ou kapab di Rayo Vallecano li tap jwe a 13 jwè donk bon kòm nou konnen. 10 jwè plis yon gadyen fè 11, plis abit la fè 12. Donk se 12 kontre 10 ki t ap jwe. Èske w konprann? E, ebyen, nan sans sa a, nou kapab di, ebyen, pèp Guardiola teni a relativize selon li menm ebyen li wè bagay yo yon lòt fason, il faudra réaliser un exploit pou ekate le Real Madrid donk fòk yo ta donk reyalize yon gwo eksplwa pou yo ekate Real Madrid yon bagay ki pap fasil paske Real Madrid li menm se pa konsa l pral fè bagay yo ebyen pwobabilite ke nou batyon le Real Madrid è minim selon Pep Guardiola li di. Je dirè 1 pour 100 sèlman, li pa anpil. Li di, Pwobabilite ki genyen pou nou bat Real Madrid la, li pa anpil. Se sèlman 1 pour 100. Sa vle di, jan Pep Guardiola di la, li tou fè konnen ke Real Madrid li menm li gen 99 pour 100 chans elimine Manchester City. Tande koze! Li fè konnen tant qu'il y aura cette opportunité, donk nous les saisirons. tan ke ta gen posibilite sa a, 1 pousan, 1 pousan pou yo re-elimine Real Madrid la, yo ap sezi l. Li di, men, e donk, la dure réalité est que nous sommes loin d'être meilleurs de notre forme cette saison. Èske ou tande? Li fè konnen, donk, nan reyalite a, se ke nou lwen pou nou ta nan meyè fòm nou donk sezon sa a e donk pèp Gwaso sa te kontinye pou l pale li fè konnen ke nous avons donk reyalize de trè movèz pèfòmans sèke sezon nou nou reyalize yon anpil movèz donk anpil move pèfòmans donk pandan sezon sa e nou obtenu kan menm de movè rezilta e rezilta yo yo anpil anpil vye rezilta Li fè konnen yon bon match pap chanje reyalite a e sitou avèk pil vi match sa yo ke nou pèdi menm si li evidamman mye donk pou nou rann nou a Madrid yon tèl rezilta viktwa 4 bi a 0 kont Newcastle Pep Guardiola donk deja montre ke pa gen konfyans pa gen selon li menm, li wè elimine Real Madrid la son bagay kòm si m ta di w ki parèt difisil paske si l ka di 1 pou 100 donk sa vle di ebyen li parèt difisil. Nan menm videyo sa, gen FC Barcelone ki di non avèk 2 potansyèl rekru yo ta sipoze fè apre yon mèkato ivènal ki te trè ajite nan sans

les avances des deux reprezantan de surtout Virgil van Dijk et Joshua Kimmich, deux defansè santral Liverpool et milye de teren Bayern Munich yo tou lè de an fen de kontra sezon sa a. Men nan de ka yo, repons Deco a li te donk menm ale donk pou l di yon non kategorikman ebyen si neeyèlande a li rete donk yon referans mondyal nan pòs li ebyen li prale de tout menm sou 34 an e FC Barcelone li kapab prefere Jonathan Tah tout an no de priyorite donk klub Blaugrana o pòs de defansè santral e pou Joshua Kimmich Il s'agit de yon dosye ebyen ki date de plizyè ane a lepòk ou te gen Xavi donk ki te sou ban FC Barcelone nan si tandans lan li te pli avèk yon pwolongasyon de kontra a Kimmich donk a Bayern Munich alò ebyen milye alman an donk li kapab wè byen an Katalòy men donk pòs li a li konsidere l kòm yon priyorite par le board du FC Barcelone.